Se toujou yon plezi pou nou, frè ak sè nou yo, pou nou salye ou dan le non presye Jezi Kris de Nazarèt. Yon salitasyon spesyal pou tout moun ki deja abòne avèk chanèl nou an. Donk mwen byen eme, mwen renmen nou anpil, sa fè m santi ke nou bay sa m ap fè a valè. Donk, se toujou yon plezi pou nou kapab prezante ou non sèlman la bòn nouvèl de Jezi Kris, men pataje avèk ou dè enfòmasyon ki trè enpòtan e nou konnen ki nesesè pou ou. Nan videyo sa a, ou pral gen chans pou w kapab konnen, pou w kapab enfòme kòman ou kapab itilize entènèt ou pou pèmèt aske li pi dire ou, li fè ou plis tan. Se trè trè enpòtan. N ap pwofite ankouraje ou menm k ap jwenn videyo sa a ki poko abòne ak chanèl la, Nap envite w pou kapab abòne ak chanèl la afin ke pou kapab rete konekte avèk nou imedyatman nou mete yon videyo online ebyen wap gen yon notifikasyon kap fèw konnen videyo online pou kapab al gade li se trè enpòtan pa bliye an menm tan pou pataje like kòmante si nesesè nou konnen janm renmen nou m renmen nou anpil ke Bondye beni nou ke Bondye fè nou gras m swete ke videyo sa itil nou e nou enjoy li ke Bondye beni nou. Enfòmasyon sa pa byen itil ou zanmi m. Donk kòm nou konnen deja moun kap swiv mwen yo se frè Bereyis. Donk nou vin pataje jodi a avèk ou yon ti enfòmasyon kap trè trè trè trè bon pou konnen. Sa fè lontan nou konn toujou ap tande plenyen de entènèt kòman sitou an Ayiti kòman entènèt yo al trè vit. Men sa te pouse m al fè yon rechèch pou m te kapab idantifye ki sa k pèmèt yon entènèt epwize trè rapid. Nan aplikasyon n ap itilize yo, Whatsapp, Facebook, YouTube, tout sa yo se de aplikasyon ou oblije gen entènèt pou itilize yo. Men sepandan, gen de kote ou rantre nan aplikasyon an, li ale avèk entènèt la pi rapid. Nan Whatsapp, mè byeneme, Youn nan bagay ki itilize ki pran plis entènèt se stati. Se yon bagay ki nesesè pou yon moun ki gen kap itilize WhatsApp. Men se pandan stati pran pil anpil anpil entènèt. M ap ankouraje ou evite gade tout stati moun ki sou kontak ou. Si w remake moun ki sou kontak ou a pa abitye mete yon bagay ki nesesè ou di mwen se yon bagay ki kapab ede w nan an enfòmasyon ke w bezwen kèlkonk, pa gade stati moun sa paske entènèt ou ale pi rapid lè w gade stati moun. Wi, li klè entènèt ou ale pi rapid. Sa m ap di w la son eksperyans venki. Donk sa fè kèlke tan, pandan m te Bahamas, m t ap analize sa, e arive Ozetazini, epi m vin rann kont se sa l ye. Tou dènyèman, pandan m, paske bò isi menm lè ou gen entènèt lakay ou, ou oblije peye telefòn ou pou gen entènèt sou li. Donk, Sa fè kèlke tan m t ap itilize telefòn mwen epi pran plezi m nan gade stati kèlkeswa l enpòtan ou pa enpòtan, donk toujou gen w anvi al gade stati. Ebyen san teni kont epi m vin rann kont ke entènèt yo ale rapid epi m di a bon m pral itilize tout bagay nan whatsapp, m ap itilize tout aplikasyon ki sou telefòn mwen, m ap sof stati pou m wè kòman entènèt la ap ban m. An verite entènèt la ban m tan l ta dwe ban mwen. Sa fè m konprann ke. Stati, stati, li pran anpil entènèt. Evite gade, evite regade stati moun ki pa, ki pap met anyen serye sou stati. Dayè stati moun yo tèlman mal itilize l, lè l gen yon pwoblèm ak yon moun, si w bezwen moun sa, si w bez, si w poko wè kot moun fache, se al sou stati moun wap wè ki moun ki malelve ak ki moun. Brèf, se pa la m te bezwen rive. M jis te bezwen ba w konsèy la, eseye evite regade stati moun si w bezwen pwoteje pwoteje entènèt ou. Ou ka gade stati, men depi ou konnen moun nan pap met anyen enpòtan, kenbe telefòn ou pase e pa obligasyon pou gade stati moun. Ebyen, se ti konsèy la m ta ba ou. Ke Bondye beni ou. Ke Bondye fè ou gras.